Vwala medam mesye bonswa bonswa sa pral depan nan lèw pral gade video sa map salye nou tout nou wè kiyès siye deja se zanmi pa nou nèg bab la avanm kòmanse map envite nou tout abòne avèk chanèl la poun kapab rete konekte avèk zanmi pa nou. Ou menm ki fèl deja nap diw merci e ou menm ki poko fèl tou nap diw kounya menm kouri al abone chanèl la Ebyen sa nou pote pou jodia nou pral fon ti bat bouch sou lansyen prezidan Michel Martelly Ebyen nou kapab remake ke semèn sa a sa ka fè aktyalite se koze Martelly ke yap eseye bare tout kote k pral jwe byen antandi nan entènasyonal. Mwen wè gen yon jwa kap debòde nan kè yon seri de moun ki pa fanatik Martelly. Fason yap manifeste yo konprann ke enpeche Martelly pèfòme a letranje kòm si son viktwa li pou yo. M vin eseye fè nou konprann yon bagay ke. Yon danje k panche sou tèt nou ke nou pa janm wè l. Nou kite kote mò a ye n ap kriye kote sèkèy la. Nou gentan fin kite kabrit janbe n ap rele fèmen baryè. Ebyen, sa k ap fè aktyalite, Sweet Micky te gen pou pèfome nan Le Dohede, si m pa byen, si m pa twonpe m byen kwè se jodi a menm nan dat sa a, m byen kwè. Ok ke kote gen yon gwoup moun ki ekri majistra, ki di yo pa aksepte pou Martelly pèfome nan pwogram sa ankò. Ok, ta sanble ke yo ekspilse Martelly, se tout moun ap kontan, moun ki pa fanatik Martelly, sak lavalas, yap bat bravo. M wè yon kantite pòs, pou yo menm sa se yon viktwa. Pi gwo danje a panche sou tèt yo, ke yo pa janm wè l. Ebyen menm sa m vin di w la jodi a. Si sa nou wè kap fèt la yo sa yo pa viktwa. Sispann bat bravo pou nou panse ke se genyen nou genyen batay la Martelly pèdi. Non li pa janm sa. Okontrè si se sou sa nou baze, nap pwan lòt kout Martelly prezidan nan mouda nou ankò. Pase ke sa nou panse ke se lik viktwa a, okontrè se li menm ki viktwa pou li. M pral eksplike nou sa m vle di a. Yon pwogram ap fèt isit Ozetazini. Mateli se Ayisyen l ye. Se nòmal. Gen de derapaj moun yo prevwa ka genyen. Se nòmal y ap anile bal yo. Tout kote Mateli prale depi gen manifestasyon yo sispèk gen dwa gen derapaj. ok peyi isit pa peyi ayiti peyi san lòd so yo anile bal yo men sa pa vle di se mateli se mateli nou anile nou anile yon pwogram mateli te fè mateli toujou gen tout pyès li l ka toujou vwayaje sa e pa blokaj nan sa e pa viktwa sa pou nou bat se si e sèlman si yo ta pran viza mateli yo enpeche l vwayaje nan tout lòt peyi, yo ta fè l ret Ayiti sèlman. La a nou ka kòmanse di nou kòmanse make pwen. Bon, sa yo poko fèt. Nou pa ka ap, kòmsi nou pa ka ap kriye viktwa pou sa a, pou yon de twa pwogram yo anile nan peyi etranje pou Martelly. Ok? Pwogram sa yo anile a, e pa nou yo tande vre. Se pa paske yo konn Martelly se yon krazèd peyi li e pou sa yo bloke bal la. yo evite dè dega pa vin fè nan peyi pa yo a. Sa pa viktwa pou n ap kriye. Ok. Lè m ta kòmanse wè vrèman pou n t ap kriye viktwa se si e sèlman si tout bal Mateli genyen li pral jwe kèlkeswa kote an Ayiti. La a pèp la leve kanpe l di yo pa pral danse Sweet Micky. La a m ka di ke nou kòmanse gen viktwa. Men si se ti bagay k ap fèt nan peyi etranje. pou nap kriye viktwa m wè nap kriye lèd wè danje k panche sou tèt nou si se ti sa yo nap veye pou n di se viktwa nap pran yon kout mateli nan bounda nou ankò kòm prezidan pa bliye mateli se ansyen prezidan li woule kèlkeswa jan sa te ye a, li fè senkan. Li vin ba nou Jojo. Pandansetan, Jojo pa t twò mache nan liy pa l la, nou wè sa k rive. M pa bezwen bay lè detay, nou gran timoun. Aktyèl gouvèneman ki la a, an lon e an laj, se Mateli l ye. Nou pap bay tèt nou manti. Ou menm si w vle konprann, konprann. Kèlkeswa moun nou wè k ap voye moute, kèlkeswa l te iks ou igrèk ki fè pati gouvèneman sa a e ki te anfas phtk lè Jovenel te la, lè Mateli te la, tout se bobin. Se yon kouvèti nèg sa yo pran voye sou tèt yo pou yo ka regle zafè yo anba anba. M vin fè w konprann ke si se pou ti bal yo anile, ou panse ke Mateli pap prezidan? m vin di w ke ou echwe. Pa bliye, gouvèneman ki an plas la la k pap regle anyen an, se Mateli k ap dirije Ayiti an lon e an laj. Si nou gen malè nou kite se gouvèneman sa ki an plas la ki òganize eleksyon, bonè bonè nou pran Mateli nan mouda nou ankò. An nou sispann kriye kote sèkèy, an nou kriye kote mò a pito. An nou veye! Poun pa pwan kout mateli. E map di nou map redi nou li anko. Mateli ap prezidan anko. E pa sa m ta vle pa sa w ta vle. M konnen w pral prann mal lèm di mateli pral re prezidan anko. Ou pral di se sa m vle, se sa m mande. E byen nan konjonkti peyi a ye la. Si pa gon chanjman k fèt avan eleksyon. Se mateli k pral prezidan. Se sa m vle nou konprann. Pa kriye viktwa pou ti bal yap anile nan peyi etranje. e pa sa kap fè nou pa pran Martelly ankò. Pa kriye viktwa pou ti bal yo anile, sa pap efase 5 an l te fè prezidan deja a. Se sa m vle nou konprann. Nou gentan kite kabrit janbe, nou pa ka ap rele fèmen baryè. Lè pou n te fèmen baryè a l pase. Se depi nan eleksyon 2010 yo. Aprè 2010 yo. M kwè eleksyon sa te. an 2011 so se avan eleksyon sa pou nou te gentan fèmen baryè pou nou pat pran Mateli prezidan so nou gentan pran nou prezidan li gentan etabli sistèm pal ok li gentan etabli sistèm pal e se sistèm pal la ki la a kounya kap gouvène peyi a tout antye so kounya la pou ta kriye viktwa fò ta kòmanse elimine sistèm pa lal etabli a wi se sa wi se sa pou nou chèche fè wi si se kriye sou facebook pou nap bat ti bravo ki pou pou ti bal yo anile nou panse kòm si se bare yo bare mateli e vre yo bare mateli sa ayiti barat ap fèt epi pèp ayisyen kouri dèyèl humm konn a de twa moun nan diaspora kap fè koze pa yo. ki pa menm koze pèp yap regle vre yap moutre yo gen grenn nan dèyè yo ok so kounye a lè menm lè nou bat bravo kisa pèp ayisyen ki an ayiti kap pase mizè yo benefisye nan bal yo anile a pèp la pa benefisye yon merd ki viktwa ki gen pou pèp ayisyen kap soufri nan bal yo anile a. Yo pa bay anyen. Se si e sèlman si tout pwogram Ayiti ke Sipni ki pral jwe, menm mouvman sa a pase, nou ka di ok la a nou kòmanse ap kase fè Martelly. Ou konprann? Nou ka di m ke nou kòmanse ap kase fè Martelly. si tout pwogram li genyen pral jwe Ayiti, nou kòmanse bloke yo, kounye a la nou pral di wi vrèman vre, pèp la pa vle Martelly. M tap gade Bob se talè a, yon ti ekstrè videyo yo te mete sou TikTok, kote Bob se di w, menm si ou wè kondisyon peyi a, eta wè l ye a la, gon seri de nèg, kiyès y ap tann, ba yo Martelly yo. E se pa manti vre. Sa vle di. Pèp la vrè vrè vrè pèp ki pral vote a ti sa kap pase la nan ti bal yap anile a se pa moun ki kanpe an kwa pou bal yo ki pral vote se pa yo ki pral met moun sou pouvwa e pa sa a pa ka viktwa sa yo pa viktwa. Pase m wè se lave men siye atè. Si nou panse se dèyè sa a nou kanpe pou nou di ke n ap bare Mateli pou l pa prezidan, anben n ap pran Mateli bonè bonè. So se sa m te vle pataje ansanm avèk nou. M vle fè nou konprann ke kondisyon pou n etabli pou n anpeche Mateli prezidan, nou poko janm atake pwen sa a. So nou gran timoun. si nou pa vle pran Martelly pi bonè se granm maten se depi kounya pou nou kòmanse men si nou konprann tou se nan anpeche Martelly jwe nan entènasyonal la nou panse se sak pral fèl pa prezidan ebyen m vin di nou nou chire lap prezidan nan mouda nou depi nan premye tou mete zanmi nou k la dmi nèg bab la pa bliye abòne chanèl la. e pataje video yo pou w ka toujou rete konekte avèk nou. Babay!